Ou pap wè non Pierre Esperance sou yon lis men konben kòb lap touche, men gon kantite blòk gaz, gon kantite bagay ke l benefisye e direktè jeneral la paka pale de sa, minis jistis la paka pale sa. Yon minis jistis ki pase pou l pa gon kantite fich gaz, blòk gaz pou l rezève a Pierre Esperance nan, paske si l pa fè l, enben lap antrave minis jistis lan, lap di yon bann bagay sou li e se menm bagay la pou direktè jeneral lapolis lan. Ou wè, donk trè pe de moun, trè trè pe de moun pa pè misye, yo denonse misye, mwen menm mwen konn denonse misye deja. Mentnan, se pratik sa ki enstore, ke se swa bò kote de militan politik, de moun o nivo de laprès, e m byen di se pa tout, e patikilyèman Pierre Esperance vin pran tèt li kòm nimewo 1 nan pratik sa, e w pral wè Yolène Gilles detache l de misye se pa pou granmesi, e si w swiv byen w ap wè depi yon sèten tan menm si Yolène Gilles fè òganizasyon pa l ou pa wè trè souvan yon bann rapò tenten pa k ap sòti pou wè gen de tematik ke l devlope lè sa nesesè, lè. Gen pwoblèm ki poze pou sa men wap wè Pierre Esperance 305 jou 365 jou sou 365 jou li gen dosye lap pale e gen dè fwa y a menm pa de dokiman. Wap dakò avè m yon òganizasyon de dwa zimen menm si gon pwoblèm ki poze anndan yon peyi E li gen pou l voye dè anketè sou le teren, li gen pou l al kestyone, li gen pou l resevwa dè done, li gen pou l rantre anndan biwo li, li gen pou l analize yo, e dè fwa menm, menm jan yon jounalis, li gen pou l fè dè kont ekspètiz, tcheke lòt moun, pale avè yo pou verifye done yo sou teren e pran moun ke l te pale sou teren yo, triye yo, fè sèten vini nan biwo l a tèt repoze pou regade, paske dèfwa ou fè yon entèvyou ou ka poze kesyon an twa kat fwa pou verifye, pou swiv eske moun sa p ap bay manti, epi apre pou redije rapò. E la redaksyon de rapò li gen dimansyon teknik. E se pou tèt sa gen de moun ki pati ale nan nivo entènasyonal pou konprann e kòman pou redije rapò yo sou le plan teknik e y a l'aspect legal. Donk mentnan sa pran yon nonb de tan men ou wè rnddh toujou ap ponn rapò paske yo pa respekte jisteman dinamik sa E dezyèmman, w ap wè, Pè Esperans pa bezwen gen yon rapò nan men l, rnddh pa bezwen redije rapò, e se le ka de Marion Andrésol ki enterese m jisteman a juste titre, Est ce qu'il y a un rapport concernant Marion Andrésol et publié par rnddh? Jiska ojoudwi, non. Si m twonpe m, nou menm ki sou tab la, n a di m, y a oken rapò, sètadi Marion Andrésol n a pa ete sible. Dans yon pwoblèm presi, vwò gon ankèt ki mennen sou li, gon rapò ki redije, e suite à ce rapport, la presse appelle rnddh et Pierre Espérance li di men kontni rapò a. Se kèlken ki se prezante un matin, paske jisteman l gon pwoblèm politik avèk Marion Andrésol, Epi, li, li, li tonbe lage pawòl. Li tonbe fè dè akizasyon. E se sa nan tèks la ke nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou rele dè, dè sijestyon difamatwò. Ou pa kab sijere nan alegasyon. Ou pa kapab, jisteman, ou panse yon bagay, epi ou di l piblikman. Se trè sansib, le diskou piblik, le deba piblik. E lè yon jounalis. ki tande deklarasyon sa a, oubyen resevwa Pè Esperans, l ap repete l nan mikwo w, e espas ou trè sansib, ou chaje moun k ap koute w, èske w wè dega sa fèt? E nan yon peyi kote ke polarizasyon an li enòm, pou dè rezon politik, e jodi an la kesyon de gangsterizasyon, li vin yon pwoblèm a divè nivo. Ou pa bezwen anndan yon gang, ou pa bezwen rete nan yon katye popilè pou w pote zam, pou w pye atè oubyen w pa pye atè, pou w ap touye moun, pou w boule rache, pou nèg rete nan mikwo oubyen l se enfliyansè, pou l di ke ou se sipòtè gang, oubyen w nan gang nan. E se grav! Sa vle di jodi a o devan de la sèn, on twouv dè analfabèt fonksyonèl, ou jwenn de moun ki pa konn li ditou, ou jwenn de moun ki pa gen le sans de l'histoire de ce pays, ou jwenn de moun ki pa konprann sa k ta pase nan 25 dènye ane yo, ou jwenn de moun ki se depi 10 dènye ane yo, yo entegre la vie publique, sa di yo ka pale paske se son des rejetes de la société ki san referans, ou pa konn kote yo sòti. Paske se pa de moun gon lekòl si w mande yo ki bò yo fè primè yo ka di w, se pa de moun si w mande yo nan ki lekòl segondè yo te ye yo ka di w, se pa de moun ki ka di w men nan ki inivèsite l te ye, men tèl non pwofesè l te konn asiste kou, èske l te gon kou de sosyoloji yon jou, yon kou de psikoloji, yon kou de dwa, vwa yon kou de dwa entènasyonal. Sètadi ke men endividi a odevan de la sèn, l ap repete yon seri de konri, l ap di tenten sou moun paske jisteman li jwenn, yon kod de wout li jwenn yon seri de analfabèt fonksyonèl kap akonpaye l e se la lwa de la kantite sètadi depi yon kantite moun repete yon pawòl nan peyi dayiti se ke l vrè sètadi il ya yn ensekirite nimerik il ya yn ensekirite ki anjandre pa sèten medya tradisyonèl paske jisteman yo kite espas la Li denatire, li dekonpoze pa de nèg ki gon bagay ki rele òganizasyon dwa zimen men se pa sa yap regle, se purman des accusations politiques pou destabilize on seri de moun paske yo menm yo gen de moun yo bezwen kenbe sou pouvwa, c'est une bataille politique, c'est une bataille pour le pouvoir et mwen menm map assume l, lè w pran on nèg tankou Pierre Esperance, il n'est pas seul. il n'est pas seul li gen youri chevri avèl li gen nènèl kasi avèl li gen roody sanon avèl c'est une équipe c'est une équipe politique qui se bat pour avoir le pouvoir pour justement contrôler le pouvoir contrôler la police nationale et justement acculer on ensemble de moun ke yo pa vle wè ke yo rayi ki pa nan liy pa yo a ki pa nan liy de pensée pa yo a ki pa nan liy politique pa yo a.